Sa vle di se pa afè Chantal di pitit li pran, li renmen pitit li li pran. Ankò istwa a repete. Li voye yon vantilatè dèyè li pa pran kout la, mwen m te pran kout vantilatè a. Bonjou tout le monde map salye banm wè konbyen moun gen anba live la preske 1800 moun anba live la share live la. Si pè jojo te gon rikòd. Si pè jojo te gon rikòd tout Facebook tap gentan sikile men poukisa yo arete pè jojo. Mwen te gon pitit ki te malad. Tout sa ou wè pè jojo fè a li fè yo. Li pat konn di betiz vre li monte live poul di betiz li boule rad mete dife fè anbann bagay weird lage tout bagay atè sal kay fè sesi li pran tout tan Junia Nicas wap pale tenten anba live mwen map bloke w lèm ibenn yo paske ou pa mwen pa menm wè foto w. Epi Ben yo kòman ice cream pou pa pede ekri sa m pèdi nan bagay moun wap di a m ret sendomeng ki mele dèyè m ak sa kap pase sendomeng map pale sa e paske m m son m se fanmiy m son fanmiy m konn istwa ki fè map pale la lè ti gason m nan te malad la se te menm jan menm jan. chita nan lakou fimen siga, fimen bòz, se te menm istwa w ap gade la. Rale kredi kat, depanse, fè gagòt, pa gen moun ki ka pale avè l, rele moun fè lòbèy. Mwen tèlman pran, m pran, m pran menm Gloria pran betiz. Gloria yo pat ka di yo kouche Gloria men yo te men yo di Gloria yo antre nan manman mesye ap joure m pandan lap dim betiz Gloria nan chanm li li rele Gloria epi di Gloria tèl bagay manman w se pou montre w jan moun yo gen grenn nan bouda istwa m vin aprann de fanmiy sa fanmiy sa yo paka gen fanm rete nan kay avè yo se sak fè pa gen yon gason pran plim ekri sam di a. Pa gen yon gason nan fanmiy sa k ka fè pitit. Si w tande yo di yo gen pitit, manti. Manti! Pa gen yonn ki ka fè pitit. Konnen se bay yo bay kout pitit la. Egzanple, m t ansanm avèk Donald, m depanse tout kòb mwen pou m voye premye pitit li nan inivèsite. Se mwen k peye twazan inivèsite a lajan pòch mwen. Depanse kout dimil. Depanse kòb tankou moun fou. Epi m vin tèlman renmen timoun yo, m fou pou yo. Epi m vle antre yo. Epi adn nan revele ke yonn nan yo pa pou Donald. M gen prèv la la jis konnya nan email mwen. Lajan ameriken m peye wi. Prè de 8 et 8, 1600 dola ameriken. Pou yo fè tès epi yo di non se pa pou li fanmiy sa paka fè pitit van gason nan fanmiy sa manti yo pa kapab yo gon pwoblèm gon bagay ki ireditè nan fanmiy nan fanm ki fèw plis byen nan fanmiy nan se sak fèm di nou pa kouri jije chantal men chantal te dwe bay verite

Li istwa a telman vrè. Ba yo gon fanmi e ras sa paka fè timoun. Lè Donald aprann timoun yo pa pou li manke mouri. M di Donald non ou pa mouri. Pitit ou yo ye. Se verite wi map bay la. M gen prèv, m gen tout prèv mwen la m pap fè manti. Bon moun yo menm maji yo te fè dèyè m. Lè yo lè yo panse se mwen k tap pandan map ede yo wi krab ma krab nan krab kòman rele ma ma ma makwèdèk pandan map ede yo an verite m fèl avèk tout kèm bon m depanse vom kòb m voye pitit la pran dantis pit la prèske fini lajan m ki depanse ki mete pit la lekòl pou tout bagay premye pitit Donal manke mouri Donal friz gèlè bay sak fè sik den Donal te desan li fin an opye li di woy menm premye a pou jan yo banm presyon yonn pa pou li. M di se pitit nou yo ye Donald. M di pitit sa e pitit nou. N ap okipe yo. Nou pa p okipe adn. M di mèt yo pa te sè pran yo, yo ba ou l se pou ou l ye. M di n ap okipe timoun nou nòmalman. Oi lot tifi a rele papal di se maji an nou refè tès ankò se lot ki bay tout se pawòl tenten se tankou yo ka abit teknoloji m fè grimas m di m pap depanse kòb mwen ankò m pa okipe yo pase m renmen se yon bagay map fè pou m al antre bay leta ameriken pou yo ap vin di m se manti m pa okipe yo. Donald gon frèl ankò ki ap viv New York ki pa janm gen madanm nan pa janm ansent pa gen manti si w tande yonn nan fanmiy sa nan frè whatever manti yo pa kapab son fanmiy wi ki dim sa m pap site nonl nan on moun Jeremie ki rakontem istwa. Yo gon fanm son dyab rasyal nan peyi nan siman kote yo ki pa dakò yo mesye yo marye oubyen mesye yo sipoze genlè marye avè yo anvan yo marye a yon fanm wi Chantal ap pran tout sal di yo lap pran tout kalòt yo menm pral rakonte kijan pè jojo fè antre anndan prizon e lè Jeffry kòmanse ap banm problèm m son paralegal m konn lwa. Epi m vin pa konn kisa pou m fè ankò, m ap fè tout vwazinaj rele polis yan. Depi yo pa ret yo di l lakay li, li pa p anmède moun, li pa p di moun anyen, l lakay li, pa gen anyen k ka rive l. Sa vle di pè Jojo te lakay li. Pè Jojo pa l anmède moun nan lari a. Pè jojo pat voye wòch sou kay moun nan lari a yo pa tap janm pran pè jojo afè chantal di mi pran 2 avoka pito kenbel pou yon lòt bagay mwen m pa kwèl son manti rezon ki fèm di sa paske sa w fè a se pi gwo bagay ou te ka fè pou pè jojo fanmil gen dwa pa konprann sa w fè a yon jou ya wèl.

Male kote jij ki responsab pou moun ki gen pwoblèm mantal. Kòm ap tresayi. Gon jij ki la spesyalman pou sa. Se sa Chantal fè. Chantal ale kote yon jij Downtown Boston ki regle pati moun ki gen mantal, ki gen pwoblèm, ki pa vle pran medikaman, ki malad. Epi la li ra. Kisa Pè Jojo te fè pou yo te voye arete nan? Pè Jojo. Yo te voye yon, te gen order. Li te gen yon order. Moun pa antre lakay moun al pran moun. Manti. Madanm pè Jojo retire scène nan nan Facebook. Se madanm li li ye. She can't take it no more. Wi, li pa ka pranl ankò. Li te gen yon expertise. Se pa menm yon warrant menm paske pè Jojo pa gen warrant. Li te gen yon expertise order by a judge. Pou l antre vin pran l. Depi moun sa yo se granmoun yo ye. Aprè Bondye yo granmoun. Yo mande m, premye bagay yo mande m, èske ou konn kote pou jwenn li? Lè m rive m jwenn konbyen manman panyòl tout nasyon ap kriye. M di, e pa mwen sèl la, se pa mwen sèl. Epi tou mwen kriye tou. Sa di, sa di pa antre pou kat jou. Sa di pa antre pou konbyen. Epi m tonbe, epi m tonbe kriye. Nou tout ap plenyen koz nou epi nap tann jij la pou siyen lèt la sa m di a sa nou mande a paske nan moman an jij la la pou nou e se sèl konsa jij la paske si moun nan byen pwòp li pa fè anyen moun nan pa nan lari li pa al voye wòch e lakay li l chita lap fè live lakay li l chita lap fè ti live li epi pou yo antre pran l nan. Bagay la twòp pou fi a nan kay la li kòmanse rakonte sa lap pran epi di kounya la men li monte live bagay yo twòp pou li li pap li pap ka vin di nou sa la mezanmi. Li pa ka fèl vin di nou poul rakonte nou tout vi privel konsa de maril mwen se paske m son fanm ki gen kran moun pa pale bagay konsa cheri gwo koze sa yo moun pa rakonte moun kote moun gen kouraj pou dil fi a pran la wi. Osiyot se la ti maril la pral legliz lap vire lap tout bagay kounya mesye a degingole nan menl konsa la epi ou vle ou vle poul te vin rakonte tande nan moblije kounya la bagay la tèlman twòp pou mwen fi a moto lè di help m bezwen priyè li voye kout vantilatè dèyèl sil pran li vide ki wote chantal poul pran kout vantilatè pè jojo. Non, li pa t ap kapab. Pase m te pase maladi a tou. Lè m te di l m oblije te fè vin pran pitit mwen an, nou te joure m, nou di m fè arete pitit mwen. M gon sèl grenn pitit m pa t ap ka wè kite l ale. Now he's doing fine. Men l ap travay. Chantal gen bagay li. Si l pa t fè sa, nou tout t ap monte gade live Epi pou nap di tenten pou nou eksitel plis pou lap fimen, tèt li ta prale nèt. She did the right thing but she don't have to lie, yes you did you call the police, you don't call the police you went to the court house the judge ou mande judge la pi bon e do ou sove mari ou se sa juge la fè li bay ou expertise order to pick up your husband home.

Paske l gen odè pou sa. Ou panse mesye a chita lakay li, l ap fimen ti siga l, li pa anmède Deboro, li pa joure moun, li pa mache toutouni nan lari a, si l mache sa toujou, yo ka pran l nan lari a. Se nan lakay li chita l ap gade ti afè l epi yo vin pran l? Kiyès ki gen dwa sa? Only madanm li. M son fanm ki djanm. Sa te rive m tou. E m pa t anvi rakonte tout sa. Lè sa te vin mwen te just di m oblije fè leta pran l m pat vle di kòman sa pa nan rikòd ou se sak fè nou pa wè rikòd pè jojo ap sikile nan entènèt la paske sa son arestasyon mantal sa se pou jij moun ki malad ki pa vle al son sòt de arestasyon pou l al pran tretman li paka li paka kenbe kò l li paka li pa li pa se e vrèman vre pè jojo pa nòmal.